M ta pra, m tap kite, gen de bagay m te dwe pale avèk nou lendi, men efektivman, m te konfime l pou nou la a, m pale avè yon ansyen palmantè, Odma mouri, Odma fin pran katouch, pou m fini avèk nou, li pran katouch, li soufri anpil, li soufri anpil, li tap goumen pou l reziste, selon yon ansyen palmantè m pale avè l la, li di nèg. Sa dwòl wi, chèf gang Odma resi ale, ebyen antoulèka nap di kòdoleyans ak tout fanmi chèf bandi sa a, ki se Odma. Ebyen nan moman ke n ap pale a, se konfime ebyen Odma li menm li ale nan peye tèt san chapo. Medam, mesye, gwo bonjou, gwo bonswa pou nou tout. Se avèk menm plezi sa a, menm kè kontan sa a nou retrouve w nan lè sa a pou n kontinye ep enfòme w, pou n fòme w an menm tan jan n toujou di w la, kèlkeswa kot enfòmasyon an, nou pral chèche l pote pou w san voye moute. san fos kote san difamasyon wap selman sonje abòne avèk infoubli sonje aktive ti kloch la pouw ka resevwa notifikasyon nou a chak fwa nap gen chans pibliye yon video ebyen se konsa tou wap resevwa notifikasyon nou yo ebyen kisa enfomasyon an ebyen chèf gang odma finalman tout bagay fini ebyen li mouri fanmi odma tap fè fason pou yo te anterel pou moun pat janm konnen eske bandi a li menm li mouri. Ebyen finalman chèf gang Odma li menm li tonbe. Nou pral envite w tande Jean Ismael Valestin ebyen ki tap enfòme nou de sitiyasyon sa a ebyen chèf gang Odma tout fason li tap soufri pa rapò li te pran bal ebyen bandi sa a li menm li deja pap touye moun ankò lal nan peyi tèt san chapo. Nap di si w potko abòne avèk Info Plus nap envite w fè sa kounye a, chonje aktive ti klòch la. Mesi paske w deja fè nou konfyans.
Se pa imaj yo ta menm dwe ap, ki ta dwe ap sikile pou moun ap gade. M mande nou chèche yon fason remèt tèt nou bay lapolis. Boukan te la pawòl. Chèche yon komisarya, rele Jakadè di vin pran nou kote nou ye a. Paske popilasyon Lyankou a yo bare. Jan Deni bare. Kafou Pèy bare. A vle di 4 nèg sa yo mete yo anndan. Yo pa ka fè wonn pòt. Nenpòt kote yo pase yo fè Kafou Pèy lapòlis ap pran yo. Pase yè a nou menm nou gen chans rantre pandan m prale nan Nòdwès nou gen chans rantre Lyankou. Lè n ap tounen mesye wè machin 2 machin pase yo vin pale avè nou wi. Pase moun yo di nou n ap veye la a si n wè machin pase tounen nou pale avè yo nou ale ok. Moun yo mobilize dayè jodi a mesye sa yo. Nou trop Nixon bèbè Goliath yo te an altèkasyon avèk koalisyon ki gen nan tèt li ti mepri gen moun ki pran bal gen moun ki pran bal ok sim nan plas nou m chèch yon jan m renk a kò mwen m depoze zam m pote tèt mwen bay lapolis paske. lanmò a, se vre yo akize nou kòm moun ki tiye anpil moun, men m pa m pa kwè n swete n mouri jan n konn ap tiye moun si akizasyon yo fonde. Ou konprann? Si yo fonde. Men, popilasyon an la, e 4 nèg sa yo se de se se se de moun enpòtan.

Yon ansyen palmantè nan rejyon an, m pale avèk li, li konfime pou mwen Odma mouri. M pran responsablite sou ansyen palmantè a. Sou ansyen palmantè nan rejyon an ke mwen pale avèk li, ki konfime. Odma mouri depi a 11 è.
Boukante la pawòl. Ok.
Odma mouri depi a 11 è. Se ansyen palmantè sa k konfime pou mwen. Ok. Donk, se sa k fè mesye sa yo, yo ankouraje yo chache fofile. Pase vini de men de pye nou pase bò kafou pèy bagay leve de men nou anlè di nou pap fès ankò epi di mennen n ba lapolis men popilasyon Jean Denis popilasyon Atibonit la di yo deside pou eradike gang sa ki fè anpil moun kriye nan Artibonite. E wè sa? Moun yo te bezwen yon volonte. Moun yo te bezwen yon moun ki kanpe avèk yo. M pa konn si nou wè videyo yo. Popilasyon an devan, lapolis akonpaye. Alò, polisye yo devan, popilasyon an dèyè yo, y ap mache. N ap pale avèk kèk peyizan Atibonit maten an de moun ki nan diri. Ban m di yon bagay, èske w konnen anpil jenn gason, lè n di peyizan nan tèt pa nou, nou panse se ti granmoun, non non e pa sa. Gon bann jenn gason, bann jenn fanm nan Atibonit ki nan diri. Yo di w nèg sa yo anpeche di moun fonksyone nan Atibonit. Yo pa ka fè diri ankò. Yo pa ka fè diri ankò. Tout espas, tout kanal irigasyon ki gen yo, yo koupe tout. Yo pa gen mwayen pou wouze jaden yo. Ò moun sa yo se moun Atibonit ke yo ye. Menm moun sa yo se moun Atibonit ke yo ye. E priz de konsyans sa a, priz de konsyans sa a ki pran bò kote moun Atibonit ke m te toujou ap mande fò nou menm nou pote kole, nou pote boure. Fò n pote kole, fò n pote boure pou n pou n pase lontan lè y ap vòlè bèf peyizan yo, peyizan yo toujou fè sa k rele brigad brigad ebyen depi se kote nou wè kòmsi de moun vle kreye sikonzdepè. Nou enfòme lapolis, Boukante la nou pawòl.
anpeche moun sa yo. Men son siyal klè k voye la. E m panse travay lapolis k Polis Nasyonal la fè la a, Wo Kòmandman k gen nan tèt li Leon Charles kòm Direktè Jeneral, men ki akonpanye l tou de yon bon teknisyen ki nan sèvis ransèyman k rele Carl Henry Boucher, Paske mwen viv ka lanri bouche deja mwen menm m poko viv DCP a lèl te nan lame m pat konnenl lèl vin lapolis la m pa konnen sil te gon pòs de responsablite petèt son nèg yo te mete yo te fèm yon kote yo te bal djòb biwo men petèt li ka li ka li ka konn travay trè byen. Men kòm yo fèmen li, kòm li te fèmen yon kote, m pa konnen konpetans li. Men mwen wè, mwen viv, mwen viv kalanri bouche k ap travay.